Se yon jounen pou nou vin fè gran piblik la konprann sa n ap defann yo, pou ki sa n ap defann yo e pou ki rezon fò yo ede n defann yo. Paske dwa edikasyon an, sendika anseyan pou kont pa l pa kab goumen pou yo paske se yon dwa, m kwè te gen yon panèl ki te di sa, se yon dwa de lòm, se yon dwa imen menm jan avèk tout lòt dwa, dwa lojman, dwa pou manje. Donk se pou sa n la men. Se tou montre sosyete a nou menm se wòl nou n ap jwe la paske nou nan yon sosyete kote demokrasi an danje, peyi a an kriz donk meyè moun ki la pou defann espas de libète yo se anseyan yo e se sa nou vle jwenn li pa kesyon pou n kite moun vin ap vyole espas de libète nou pou n di moun yo rantre nan de dwa ke nou genyen a pri fò. Nou pap kite moun atake l, men se tou okazyon pou nou, m ta ka di, reflechi sou lakondisyon anseyan nou. Paske nou di, si n ap nui timoun yo pou yo rete lekòl, pou yo aprann lekòl, pou yo gen diplòm, moun k ap fè yo aprann nan pa ka p yon echèk. Toutotan pwofesè yo ap yon echèk ekonomik, yon echèk sosyal devan je timoun yo, y ap dekouraje timoun yo rete lekòl. Donk nou menm, kondisyon anseyant la enpòtan, li enpòtan pou. pou avni jenerasyon k ap vini yo, pou n fè moun rantre nan metye a, men sitou pou n fè jèn ki rantre nan metye a gen anvi rete nan metye a. E meyè jan pou n garanti, se nan tretman, nan kondisyon de vi, kondisyon de travay, kondisyon de travay pwofesè a pa bliye, se tou kondisyon aprantisaj elèv la. Donk nou menm nou se yon kategori sosyal, tout aki ke nou fè li bon pou tout lasosyete. Sa vle di lè w fin byen peye yon pwofesè, gen yon pakèt retonbe sou rès sektè nan sosyete yo, nan sosyete a eskize mwen, e fòk yo konprann sa, e sa fè n ap envite yo rejwenn sendika danseyan yo, tout moun nan tout sektè rejwenn sendika anseyan yo pou n fè demann sosyal an edikasyon tounen demann peyi a, se pa demann sendika yo sèlman. Madam Jòj, sektè sa a gen anpil revandikasyon. Youn nan revandikasyon yo ki se te sitou e amelyorasyon kondisyon travay, ogmantasyon salè. E m aprann genyen 2 ogmantasyon ki bay nan nouvo bidjè a. Nou satisfè oubyen gen 2 revandikasyon nou kwè ki ankò nesesè? Kòm se pa sa n ap mande. n ap mande aplikasyon stati patikilye a ki gon e premye etap pou franchi ladan se yon griy de salè. Yon griy de salè k ap peye nou swivan fòmasyon nou e swivan kantite ane n genyen depi n ap moure. Sa se yon bagay, sa y ap pale la yon bagay pou tou, se yon bagay pou la fonksyon piblik. Nou menm nou gon stati patikilye e aplikasyon stati a n ap mande. Se pa, e paske metye n nan pa menm jan ak lòt metye yo e sa k fè nou te egzije yon stati patikilye ki pibliye nan jounal ofisyèl yon monitè. Se aplikasyon. Satya nap tann se pa mete 2 mil goud 3 mil goud sou kò donk se pa sa nap defann donk dotan plis tou yo pako negosye avèk sendika danseyan an yo donk pa tout sa prevwa nan bidjè a e bagay pa moun ki fè bidjè a se pa pou bagay e sendika danseyan an. Bon m poze w kesyon sa pou n fini nou konnen pandan nap. Fete ou ankò selebre jounen mondyal anseyan yo, gen yon jèn anseyan nan lekòl nòmal siperyè ki asasinen oubyen yo tiye sou vle vandredi pase, ki reyaksyon nou sou sa? Donk se atak, se atak kont le savwa, se atak kont les anseyans, paske anseyans yo kounye a la, nou se sib. moun ki deside mete fè nwa kòm prensip nan peyi a. Fè nwa tout jan hein kòm prensip. E pa bliye fò nou raple sosyete sa minis edikasyon nasyonal ki la li di l nome 10000 anseyan, 11000 anseyan. Se 350 etidyan fini san ekòl nòmal 2 ane. ki pa nome la. Kisa k anpeche yon minis pran 350 moun ke leta envesti nan fòmasyon pou te nome? Donk pa bliye Gregory se nan gwoup timoun sa k ap revandike lè nominasyon nan men leta. Leta ap fè plis bliye. Gen de moun yo nome la men yo pa menm konn kiyès yo ye, kote yo ye, men chèk yo la nan ministè a. Jisteman paske se yon depite ak senatè ki te bay yo. Kounya depite ak senatè a pa la, l pa ba militan regle anyen pou li, menm lèt militan yo pa vin chèche l. Donk gen 350 etidyan lekòl nòmal k ap mande yon lèt nominasyon pou y al ba yo. Donk nou menm nou se yon bagay ki revòlte, n ap wè non sèlman yo fin tiye etidyan, men mete dife nan bibliyotèk la. Ou konprann? Donk se yon atak. Gon kategori moun nan peyi a pale pafè ki konn li. Donk, lekòl piblik, lekòl nasyonal yo, lise yo, inivèsite leta a, se kote pou fè malere konn vin konn li, se kote pou retire malere kote li ye a pou al mete l nan yon lòt kote ki meyè. Donk se, se, se zouti sa yo vle retire nan nan men nou lè y ap atake lekòl piblik la, lekòl pi, nasyonal, lise e inivèsite leta a. Nou menm nou endinye, n ap soti nòt nou, donk nou, nou pwoteste e. Nou konprann yo sa yo pou yo konprann, nou konprann sa yo vle fè a, e nou menm n ap pre pou n batay tou pou n bay replik ki nesesè. Jounen mondyal ansyen an yo te pi enpòtan pou nou pase tout ane, paske n ap viv nan yon kontèks difisil e n ap viv nan yon kontèks tou kote ke pouvwa piblik yo, an patikilye Minis Edikasyon Nasyonal la avèk Prezidan peyi a vle. fè yon aso sou lekòl, yo vle fè yon aso sou sendika danseyan yo, yo vle, m ta di, mizle nou, fèmen bouch nou, mete kadna nan bouch nou, pou yo kapab kraze tout ekspresyon demann sosyal k ap fèt ann edikasyon. Donk, li te nesesè pou nou, pou nou te selebre, m ta kab di, avèk yon ekspresyon trè fòt, Jounen Mondyal Anseyan an, li te nesesè pou nou, pou nou te rantre. nan yon dyalòg avèk kominote an sou ki wout nou dwe pran nan batay pou ke gen lekòl piblik de kalite an, e nou kapab di nan sans sa a jounen an reyisi malgre tout difikilte ki gen nan lari an, ebyen nou kapab di e esperans nou pou jounen an li konble e ke nou espere tou ke moun ki patisipe nan jounen an e pou jounen sa a yo pral. genyen yon oksijèn ki alimante lakay yo volonte pou yo patisipe nan konba pou edikasyon. Donk nou te gen chans pou nou te reflechi sou plizyè tèm ki enpòtan nan batay pou edikasyon an e nou panse ke sa pral pèmèt ke piblik lan li konprann pi byen anje ki genyen pou nou enplike nan yon goumen konsa e nou panse pi devan li pral pi fasil lòske nou lanse de konvokasyon pou nou kontinye poze de aksyon ki ka fòse leta a mete lekòl piblik de kalite an, ebyen nou panse ke l pral bokou pli fasil e popilasyon ap bokou pli reseptif a batay ke sendika yo ap mennen nan nivo sa a. E ki tèm nou te genyen e nan aktivite jodi an ki prensipal entèvenan yo? E nou kapab di aktivite a li selebre otou de tèm ke unesco chwazi ki. Se Anseyan, Lidè an Tan de Kriz e Fasonèr Davni a. E pou nou te kapab byen chita tèm sa a nan kontèks ayisyen an, ebyen nou te chwazi trete plizyè sijè. Youn nan sijè yo se te prezantasyon kaye de chaj ke nou depoze devan gouvèneman an depi sou administrasyon Jean Henry Céant. Dezyèm tèm nan se te marjinalizasyon de lekòl piblik, rezistans sendikal e opresyon de pouvwa piblik. E nou gen yon tèm sou lapolitik e ledikasyon ki montre nou anje politik ki genyen nan yon bon edikasyon paske nou pa konfye a moun ki pa konn konsekans chwa pou yo chwazi moun, libète pou yo chwazi moun ki pou mete nan tèt peyi an e nou wè se eksperyans sa a n ap fè an Ayiti donk se pou sosyete a konprann pi byen ke lòske moun yo pa edike ebyen yo p ap ka chwazi yo p ap ka fè bon chwa e ke. yon anje, yon gwo batay li ye e ke nou dwe kontinye sansibilize moun pou sa. Nou gen yon tèm sou edikasyon e ekonomi k ap devlope kounye a la avèk Esther Farel. Nou te gen yon tèm edikasyon e politik ki te devlope avèk Doktè Fritzner Etienne e se mwen menm ki te prezante kaye de chaj la e nou gen yon tèm ki pral devlope sou marginalisation de l'éducation de l'école publique en Haïti et résistance syndicale. Se pral Magalie Georges et Mona Bernadel ki pral panse prezantsyon. Sosyete an, se nou k pou goumen pou dwa a ledikasyon. Si nou chita n ap tann ke se moun ki nan pouvwa yo ki satisfè l, nou p ap janm jwenn satisfaksyon paske moun ki nan pouvwa yo, yo vin defann enterè pa yo e enterè moun ki ap soutni yo pou pwojè ki pa pwojè sosyete nou an. Dezyèm mesaj la m ta renmen lanse l a anseyan yo e elèv yo. Avni nou, desten nou. Sa k ap rive pou nou nan metye an depann de ki desizyon nou pran. Si nou pran desizyon pou nou pliye nou, pou nou aksepte bwè dlo sal, ebyen n ap toujou ap travay nan de kondisyon endesan. Men si nou pran desizyon pou nou akonpaye sendika anseyan yo ki jwe wòl dan devan yo nan kenbe flanbo mobilizasyon an e n ap toujou kenbe flanbo mobilizasyon an, ebyen n ap wè orizon limyè la kapab. E nou kapab di limyè espwa kapab fleri pou nou. E sou baz sa a, n ap envite tout anseyan ki te septik toujou, tout anseyan ki te pè, nou pa gen lòt mwayen pou nou venk septisis e lapè, se lè nou angaje nou nan batay, e nou envite tout anseyan, tout elèv pou yo angaje yo nan batay pou nou fòje yon desten, yon avni ki pi klè devan nou ke sa